Medam e mesye gwo bonjou bonswa pou nou tout sa depan de ki kote ki bò nou pral gade nou pral tande video sa a ben nou sou elfonel TV yon rezo de fòmasyon yon rezo kap chèche enfòmasyon nan tout kwen peyi a pou ou e menm dan lemond e mwen ta mande. Mwen ta poze yon kestyon avek yon sitwayen ayisyen ki mete tet li nan pozisyon kom si se lidè pep ayisyen an li ye, tout tan lap pale de popilasyon, tout tan lap pale de pep, m pa konnen de ki pep lap pale. Eske lap pale de madanm li, de pitit li, ou byen... Bon m pa konnen de kisa lap pale. Paske mwen panse Andre Michel apre lanmò Jovenel Moïse, apre nèg yo fin touye Jovenel Moïse, mwen panse sitou Andre Michel jwenn ak opozisyon an, yo tap gen yon lòt chanjman, yo tap gen yon lòt kominikasyon, yo tap gen yon lòt pawòl. Men, jan m konprann nan, il semblerait pawòl André Michel yo toujou piman bouk. Men m pa konnen de ki pèp l ap pale. M pa konnen de ki popilasyon l ap pale. Imajine w, yon si, bon, èske André Michel pa t kandida pou prezidan? Wi. Mwen sonje André Michel te yon kandida a la prezidans. Poukisa l pat prezidan jodia? Poukisa Andre Michel pa al kandida pou yon chèf seksyon? Paske mwen menm Andre Michel pandan Andre Michel ap pale li di prezidan Jovenel Moïse se te pi move prezidan ki te ka genyen ki te ka pase nan peyi dayiti mwen menm Andre Michel Se tout sa m deteste. Ou konprann? Andre Michel se tout sa m deteste. Pou Andre Michel, m sonje Andre Michel menm te di, men lè jwenn avèk lòt akolik li yo, li te di ke depi prezidan Jovenel pa prezidan ankò, afè gang lan, sekirite ap renye nan peyi a. Kisa m wè la a Andre Michel? Kisam wè la aprè lanmò aprè lanmò jovenel moïse aprè nou fin asasine jovenel moïse kisam wè la andre michel ankò ap pale de eske kat de malòg yo bon eske sa a bon eske sa a bon m kwè andre michel menm te mande popilasyon an piga yo fè kat de malòg la andre michel pa pran moun pou makak tande ou konprann pa pran moun pou makak Ou menm kat elektoral paw la nan dèyèw, wè, kat elektoral pòch la, kat elektoral la nan pòch dèyèw, epi koulya kisa wap mande pèp la pou fè, wap mande pèp la, ou pran pèp la kòm si w t, kòm si timoun ou. Donk mwen panse. Mwen panse e konvèsasyon André Michel yo twò vag. Prezidan Jovenel Moïse te bay André Michel twòp legen. André Michel te sipoze nan penitansye nasyonal deja nan lanfè a. Mwen raple m, pandan ke prezidan Jovenel Moïse te nome. Ariel Henry kòm premye minis. Andre Michel yo te di konsa jwe nan opozisyon an, se babekyou ki enpoze Jovenel Moïse mete Ariel Henry yo pat dakò l. Imedyatman nèg yo fin touye Jovenel Moïse pim, yo kouri yo soti yon arete, yon nòt. Kisa yo di nan nòt la? Mesye opozisyon yo, André Michel, mesye nou parèt lèd nan sosyete a. Imedyatman nou fin asasine prezidan Jovenel Moïse, sa k pase? Wè, sa k pase? Nou gentan, nou chwazi Ariel Henry kòm premye minis. Nou panse. Ariel Henry tap vin gagote menm jan avè nou. Nou gentan ekri nòt nou pou Ariel Henry elimine tout sa ke yon prezidan ki te eli demokratikman pou l anile tout, pou l kite tout nan men boujwa yo. Nou menm se restavèk boujwa yo ke nou ye. Nou pap travay. Restavèk bann restavèk boujwa. Mesye nou pran pèp la pou makak mesye. Nou pran pèp la pou makak. Pèp la pran nòt de nou mesye. Pèp la pran nòt de nou. Bay Ayiti yon chans pou Ayiti chanje mesye. Bay Ayiti yon chans pou Ayiti chanje mesye. Ayiti pa ka ret jan li a. Nou fin asasine l. Nou fin touye Dessalines. ki te goumen pou ban nou endepandans, nou touye l apre 2 zan. Prezidan Jovenel vini ankò, l ap goumen pou pèp ayisyen an sòti nan sa l ye la a, nou manje l ankò. Koulye a tout moun ta sipoze. Apre yon lanmò trajik konsa, tout pèp ayisyen an. ta sipoze pran sa kòm yon leson. Paske prezidan Jovenel Moïse mouri pou la patri. Li mouri pou nou. Li mouri pou pèp ayisyen an. Li mouri pou pèp ayisyen an. Donk nou ta sipoze met tèt nou ansanm. Inyon fè la fòs la nou ta sipoze chèche l kounye a. Nou chèche l. Mete nou nan yon sitiyasyon. pou ke Ayiti soti nan sa ke l ye a. Pou yon sèten politisyen tèt chat an Ayiti k ap fè moun fè makak. Ou konprann? Yon sèten politisyen tèt chat an Ayiti ap fè moun fè makak. Lamò Prezidan Jovenel Moïse trase oubyen kite yon egzanp. pou nou menm jenerasyon sa. Ou konprann? Donk, peyi a nan nesesite vit vit eleksyon prezidansyèl. Ensekirite nan yon peyi. Bon, kòm nèg yo te di depi prezidan Jovenel mouri, 3 jou apre, yon semèn apre, anviwon ap gen sekirite nan peyi a. Or, m tande nèg yo toujou ap voye nèg a yo al kidnape moun, al pran bus, fè sesi, fè sela, touye moun toujou. Mesye, eske Ayiti ka rete nan yon sitiyasyon kon sa? Eske Ayiti ka ap viv yon sitiyasyon kon sa? Nou pran. Prezidan an nou dekapite l, nou dechire l tankou yon kabrit n ap touye lakay nou pou nou manje oubyen tankou fèt anivèsè nou pral fè. Mesye nou mechan, nou mechan mesye, la nati ap kale nou anpil, la nati ap kale nou anpil. Kòm Prezidan Jovenel te yon ewo. Li mouri menm panse. Gen anpil lòt ayisyen ki gen menm deviz sa ankò. Ki gen kap kontinye avèk menm pwojè yo. Nou espere ayiti va gen yon lòt chanjman. Men fòk yo mete oligak sa yo. Nan kòd, fò nèg yo al fon pase tan nan penitansye nasyonal pou ke Ayiti ka jwenn yon souf. Paske nou bouke avèk politisyen kòwonpi sa yo. Ke Bondye beni Ayiti.